Vwala medam mesye bonsoir. Yon ti bagay mwen vin fè avèk nou la tou piti. Bab long, bab di anpil. Mwen te fè yon remak, mwen wè plizyè moun nan kominote ayisyèn nan kap fè travay eksepsyonèl, men yo manke onore yo. Nou manke ba yo valè yo merite. Nou manke ekspoze yo. e nou manke sipòte yo. Jodi a m ap pale de 2 pèsonaj biblik sèlman. Yo anpil wi, men m ap chwazi 2 pou m pale. E konsa ou menm tou nan kòmantè w yo, si w konnen kèk moun k ap fon travay ekstraòdinè nan kominote ayisyèn nan, nan kèlkeswa peyi ke li a, ou gen dwa mete l, epi mwen menm m gen dwa pale de li. Men jodi a mwen chwazi pale de Mackenson NBS. Mackenson NBS se yon moun k ap fon travay ekstraòdinè nan peyi Dayiti. Se yon moun ki ale ki. mache sou sak pi ba yo, sou moun ki pa gen rele k pa gen reponn yo, sou moun ki pa ka manje, sak pa ka bwè, sak pa gen kote pou yo dòmi, se moun sa yo li pase men pran, li lonje la men ba yo. Sa son bagay ekstra òdinè. Sa son travay a kè. Sa son travay ki pa gen pri. Men malerezman, m pa wè nou pwomote bèl travay sa yo sou rezo sosyal yo. Nou plis pwomote fatra, vye moun kap gouye, moun kap di betiz, etc. Mwen panse ke Makenson ta sipoze onore. M pa menm kwè lè fèt li. Jan m konn wè ti kè ap poste etranje, moun ki pa menm konn egzistans ti kè. M pa menm kwè ke yo swete Mackenson bòn fèt. Mwen pa menm kwè yo konn si Mackenson egziste menm. Sa ale yon ti jan li trist lè w ap gade yon Ayisyen k ap fè yon travay kon sa epi pou nou pa ba l valè ke l merite. Bon, wè mwen menm refleksyon pa m ale tèlman pi lwen. Mwen menm di kon sa ke si dola 50 dyaspora se nan men Mackenson li te tonbe. pou depi m konnen misye ap fè travay lap fè an Ayiti a, povrete a tap redwi a 50 pousan. Wè m pa menm mete l plis, m di a 50 pousan. Pase misye ap fon travay, moun ki pa gen rad li ba yo rad, gen moun ki pa gen anyen nan men yo ditou, li ba yo mwayen pou yo fè komès. Sa se kelke choz. Sa vle di si yon moun ba w ti komès, ou konn ki sa w ap fè. Pase gen yon nan bagay nou pa konnen. Pou w rive se pa annik tou leve boum ou rich. Se menm jan lavi a son echèl li ye. Yon moun ki ba w ti komès, depi ou konn sa w ap fè, li ka vin ba w boutik. Li vin ba w ti tonèl apre sa, ou vin bote, ou ka ouvè, ou ka ouvè, ou ka rive kote ou pa t espere. Men fò w ka jere. Sa a se travay sa a Mackenson fè. Nou kapab pase sou paj Facebook li, nou kapab wè yon seri de live li fè pou l montre ke travay l ap fè a. Da renmen nou ankouraje l nan bèl travay sa a. Kòm mwen te di nou se. de 2 pèsonaj piblik map pale ke m santi ke kap fon travay ekstraòdinè ke nou manke ba yo lanmou. E dezyèm moun nan m vle pale de Kenny Demang lan. Kenny Demang lan son atis ayisyen, son chantè, son pwodusè. Se yon moun ki fè anpil bèl mizik. Non sèlman li chante bèl mizik, li fè anpil bèl mizik pou lòt moun chante. Men pou yon rezon pou yon lòt. Ou pa vreman tande media a pale de Kenny Demang lan pou sa li ye, pou valè li, pou kapasite l. Ou pa vreman tande sa. Bon, pou m pa bay tèt mwen manti, defwa sou tande yon animatè ou byon radyo man, ou byon blogè pale de Kenny, genlè bouch li k chape. Pase pou sa Kenny fè nan biznis mizik lan, nou ta merite ba l yon ti valè. Se pa yon kado li ye, se yon merite. Mwen te kwè si n ap fè yon lis 10 pwodusè nan konpa dirèk la, Kenny Debang pa ka pa ladan l. E l pa p dènye, l pa p dizyèm. Sa se si. M santi. petèt ba kout rezo an men nou manke bay Kenny valè ke l merite nan mesi mizik la kòm mwen te deja di nou m pap fè l long men m gentan nan 5 minit ebyen se 2 pèsonaj piblik sa yo m te vle pale nou k ap fè yon travay ekstraòdinè menm lè yo pa nan menm domèn men yo chak nan domèn pa yo ak yo ap fè yon travay ki eksepsyonèl, men yo manke ba yo valè ke yo merite. Ke yo manke soutni travay y ap fè a. Yo manke onore yo nan sa y ap fè a. Jan m te di l la, nan kòmantè w la, ou kapab di kiyès ou konnen ke ka fon travay ekstraòdinè nan nenpòt domèn ke li a e n ap pale de li. Nenpòt moun ou konnen k ap fon travay ekstraòdinè ke gran piblik la pa ba l valè l merite, ou kapab di sa nan kòmantè la epi n ap pale de li. Pa bliye abòne chanèl la.